ki se fè ti pale avèk moun sitou ki nan komin nou Aken. Etanke Akenwa, moun ki soti Aken, nou pran le swen pou nou salye tout moun an jeneral ki pral swiv videyo sa a e ki deja kòmanse ap swiv avèk nou videyo sa a, emisyon sa a ke nou genyen chak dimanch lè Brezil epi ki se 3 zè egzakteman ke nou kòmanse bò isit. Se twazè. Byenantandi, kòm ti pale ke nou genyen, e nou konn genyen deja avèk popilasyon an, sitou moun Aken, nou konnen deja objektif emisyon sa a. Ebyen, objektif emisyon an se kisa? Se pou. Rasanble, tout jèn Aken, tout vyeya Aken, tout moun ki Aken, tout moun ki se moun Aken ki deyò, epi ki ta vle, ki gen volonte ede nou pote men fòt a komin nou Aken. Paske komin nou Aken gen anpil bagay ke li bezwen. Nou panse ke nou menm ki deyò, si nou mete men ansanm, nou kapab. Nou kapab fè anpil bagay. Eben si ke nou mete men ansanm nou kapab fè anpil bagay, nou mande chak moun ki gen bòn fwa e bon kè kapab mete men ansanm avè nou nan fèb kotizasyon ke nou pral fè Ou pa bezwen wè nou, ou menm ki Giyàn, ou menm ki Sen Maten, ou menm ki Etazini, ou pa bezwen wè nou. Depi ou k jwenn, ou menm ki Ayiti tou, depi ou jwenn Mesye Wobè Dòsenvil, li se yon prezidan komite akèy an, li kapab pran sa w ap bay la e kenbe l labank pou nou. Sela ve di ke. jwenn avèk Mesye Robert Dorcevil etanke yon òm serye Aken ki pap gaspiye bagay ke etranje ta voye bay Aken. E nou menm babo isi ki dèyè konpitè oubyen dèyè telefòn nan prèske chak dimanch, se pou ankouraje tout moun ki se moun Aken pote lamen fòt avèk komin nou. Paske si toutan nap gade se majistra, depite, senatè, prezidan ki pou fon bagay pou chak kwen nan peyi Dayiti, E gen kob nan men yo te kapab fel. Nap ret la gade poun wè yon lè menm lekol pitit nou pap ka ale paske pap gen anyen men nou kwè ke si nou menm jèn ki aken ta pote la men fòt nou mete tèt ansanm nou mete men ansanm nap gen anpil bagay ke nou ta kapab fè alò se rezon pou lakèl Nou ap kontinye oule ti mizik la jiskatandan ke nou jwenn moun reyini. Nou mande tout moun reyini, reyini, reyini, reyini. Youn di lòt rasanble. Ou menm ki ap gade videyo sa ansanm avèk nou, mèsi Sensen Dorestan, yon manm ki nan komite entènasyonal la. Mèsi paske w pataje videyo sa e w ap fè plis moun wè sa ke nou pral di la an jeneral. Nou mande tout moun kap swiv ansanm avèk nou pataje emisyon an pataje li epi anplis konsa nap jwenn sa ke nap chèche pou komin nou an e nou ap kontinye woule ti mizik la epi konsa tou nap tann yon 2 yon 3 minit poun kapab retounen e pote konsèy nou bay moun ake alò jodi a la sil posib nou kapab gen an dirèk ansanm avèk nou kap pale nou kòman sityasyon tan ye. Etan move tan Ilma ye nan komin nou Aken sitou nan depatman Sid, se mesye Robert Dorsainville ki kapab an dirèk avèk nou depi Aken. Nap tande ti mizik la epi nou pral eseye rantre an kontak ansanm avèk li jis pou nou kapab fè e de fè pou jodia. Nou pap dire anpil jodia, se paske nou t vle respekte randevou nou ki fè ke jodia la nou oblije monte sou lèzond pou nou enfòme ou.

Depi w gen kapasite, sitou siw aletranje ou gen mwayen entènèt, eseye pataje videyo a konsa nap gen plis moun kap swiv li ansanm avèk nou. E sa ke nou vle di jodi a la. Bon jodi a la ke se sèl mwen menm kap an dirèk pase lòt konfrè a li gen ti pwoblèm li pa an liy. Sela vle di ke komin Aken se pou nou. Kit, m panse kèlkeswa moun ki pral tande videyo sa. ki pral tande video sa kit ou se moun aken kit ou se moun senlwi depi ou sot nan depatman sid konsèy sa li konsènew siw giyàn fè yon fason rantre an kontak ansanm avèk nou epi konsa nou kapab gen yon grenn manb nan òganizasyon an ki giyàn. Pase nou genyen manb òganizasyon an ki tout kote, nou gen manb òganizasyon an ki prèske tout kote men gen kèk kote nou pa gen manb, nou bezwen gen manb tout kote. Manb sa yo ke nou gen tout kote pa egzanp si nou ta gen yon manb Giyàn, nou konnen nan koze kòb se yon bagay ki trè trè difisil pou yon moun fè moun konfyans. Si nou gen manm moun Giyàn ki ta vle ede moun Aken, ki ta vle ede òganizasyon an avanse nan sans sa a, nou di ke moun Giyàn nan, nou kapab ba ou kontak Mèt Robert Dorsainville. Nan fèb mwayen ke ou gen chak mwa, menm si ou te gen 2 ewo, 2 dola, Ou voyel bay Aken nan òganizasyon bay komite a li ap trè enpòtan. Kelke swa sa ke ou gen ou voyel bay lap trè enpòtan. Kounya la nou rive nan moman kote ke nou pap pase nou pap pale toutan ankò nou rive nan faz se faz aksyon kel ye. Nou tap tann komite Ayiti a ban nou tout kont randu de sa ke yo regle apati de yè vinn jodia. Men prezidan di nou genlè gon ti difikilte yo pou kapab renmèt nou tout sak nan men yo kòm pwosè vèbal ki moutre nou ke yo an aksyon. Jodia la nou gen anpil moun Ayiti ki pap swiv nou paske gen siklòn Ayiti, gen move tan Ayiti, entènèt la yo kapab bay ti pwoblèm, epi anplis koze minit pou moun yo mete, di kout minit pou yo fè yon ti plan entènèt, se yon kadè lap pase nou konprann sa. Men nou mande tout moun an jeneral ki vle kolabore ansanm avèk nou, nou pral tante fè kontak avèk prezidan komite Ayiti a pou nou wè petèt li te ka pale nou de kondisyon tan an, paske gen moun ki deyò ki ta renmen konnen kòman kondisyon tan an ye, yo pa gen fanmi yo ki konekte e yo ta renmen konnen kòman. sa ye eben nou genyen mesye Robert Dorsainvil depi Aken ki kapab enfòme nou e di nou kòman kondisyon tan li ye nan komin nan nou di tout moun rete yon fason tèt frèt paske. Se yon travay kolosal ke n ap fè, poukisa se pou nou moun Aken ki deyò. Jodi a nou di ke n ap pale plis de kondisyon tan an, ke Mesye Robert Dorsainville pral pale nou de kondisyon tan an. Nou di ke tout moun rete tèt frèt paske se de sa plis ke nap pale jodi a la. An plis, nou deja konnen ke komite entènasyonal la deja fòme, nou konnen tou komite Ayiti a deja fòme. Alò. Alo Mesye Robert. Alo.
Wi Mesye Robert, ou kapab enfòme popilasyon an kòman kondisyon tan ye anba?
Alo, nou dirèkteman Aken, nou nan komin nan, men nan moman sa nou nan santre vil Aken kote nou ka di depi maten lapui ap tonbe men Tonbe pa entèmitans, tonbe li ale li vini, li pa li pa two fò ni twò fèb, egal nan moman sa se chak zòn nou sot vire, zòn pòs gay, zòn anba lavil, zòn bò flanbo, li ap fè yon ti tonbe tanzantan tanzantan, tout moun rete lakay yap gade kòman la evolisyon an ap ye. Men jiska prezan nou pako anrejistre twò twò twò twò dega kòm lòt kote. Mwen anrejistre l.
Alo!
Egal Jiskaprezan nou la, nou anfòm, nou ap lite, nou ap travay, avèk asistans Sentespri Bondye n ap kontinye frape. Ok.
Dakò Mesye Dorsainville. E Mesye Dorsainville ankò, ala w konnen ke nou an dirèk, epi jodi a se te ou menm ki t ap pale avèk popilasyon konsènan komite Aken an, menm lòske nou p ap rete anpil lon, w ap ban nou omwen yon sen minit, esplike nou kòman, esplike popilasyon k ap tande nou nan tout kwen nan dans le monde kote moun ki fè pati òganizasyon an, esplike yo kòman e w ap travay avèk komite Aken an ki fèk fòme a.

Mesye Robert Dorcevil, apèl la koupe, nou retabli kontak avè l toujou. Nou pa konnen sa k pase. Li monte? Wi, alò, wi Mesye Dorcevil, kòm etan, kòm etan prezidan komite Aken an, ou kapab esplike popilasyon an an lon e an laj kòman ou menm w ap travay avèk komite Aken an ki fèk fòme?
Bon egzakteman nou ap travay, nou ap travay kòm sa abitye fèt menm lè se pa se pa a tit prezidan òganizasyon, a tit sèvitè Bondye oubyen a tit manm pwoteksyon sivil oubyen a tit dirijan lekòl nou toujou prè pou nou bay tan nou nan travay Bondye, tan nou nan travay pou kominote a. Egal kèlkeswa kote yo fè apèl a nou menm nou toujou prè pou nou bay kout men selon Bondye mande pou nou bay li. Egal jiskaprezan nou la nou ap travay avèk lè mwayen di bò. Fòk nou di w pou moun ki konnen listwa trè byen yo konnen Aken se pòt dantre depatman Sid. Men se Akent ki toujou nan ke kamyonèt la, k ap rele Leyogàn, Leyogàn, Leyogàn, kèlkeswa jan bagay yo ye, pwoblèm dlo, pwoblèm kouran, pwoblèm wout, elatriye, tout pwoblèm, se Akent k ap travèse yo. Egal, nou toujou ap priye Bondye, nou mande Bondye jiskilè moun Akent ka rive viv tankou moun ap viv tout kote vre, paske Akent ap konfwonte tout, tout, tout, tout kalite pwoblèm. Egal nan sans sa a bò kote pa enstans entènasyonal yo nou ap mande yo menm ki gen men yo, ki gen nanm yo, ki gen kò yo konekte avèk peyi Dayiti spesyalman Aken pou Bondye ba yo posiblite, pou Bondye ba yo mwayen pou yo ka panse sou sitiyasyon Ayiti a spesyalman nan vil Aken.
Trè byen Mesye Robert Dorsainvil, alò kòm ou konnen ke jodi a la ou te genyen pou te ban nou, pou te bay komite entènasyonal la rapò posib avèk sekretè ke ou genyen anba a, ou kapab fè yon ti esplike sou lè sa yo pase ou konnen ke tout le mond nèt gentan konnen ke ake gen yon komite ki an mach, ou kapab esplike nou ki tip de moun ki fè pati komite a ansanm avè ou?
Bon, nan moman sa a nou gen tout kategori de moun, nou gen ladan li avoka, nou gen ladan li pwofesè lekòl, nou gen ladan li komèsan, nou gen ladan li travayè, nou gen tout kalite de moun, nou gen teknisyen, nou gen tout kalite de moun, se yon komite nou ka di ou ki konpoze de tout kouch. Egal chwa yo pa mal fèt, se moun ki ka panse pou vil la, se moun ki ka reflechi pou vil la, pa senpleman pou vil la men pou komin nan an jeneral, pa senpleman komin nan men Ayiti an jeneral kèlkeswa kote pwoblèm nan ye, moun ka ki nan ki fòme komite yo, egal nenpòt kote pwoblèm nan ye y ap prè, prè e dispoze pou yo ale pote kout men pa yo. Ok Mesye Robert Dorsainville, nou pap kenbe w twòp non paske anba gen move tan, men nou kwè ke dimanch dimanch si Dye ve, m pa konnen madi si Dye ve wap an Dua ou wap nan reyinyon avèk komite a, e dimanch si Dye ve, e alò nap mete w an dirèk ankò epi pou nou kapab e pou kapab pale avèk nou an lon e an laj kòman komite a ap evolye dimanch si Dye ve.
Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm, nou la, nou la, nou prè e nap mande Bondye pou toujou akonpaye nou e ban nou fòs, non sèlman pou nou sèvi li e sèvi kominote kote nap devlope a. Dakò Mesye Robert Dorcevil. Mèsi pou kout entèvansyon an.
Mèsi ale, bon travay, gras Bondye ap akonpaye nou. Dakò.
Se te yon manm ki Ayiti, ki nan komite Ayiti a, ki se prezidan komite Ayiti a, ki t ap pote presizyon metewolojik yo pou nou ann Ayiti, e sitou komin nou Aken. Li di nou ke lapli a ap tonbe leve, tonbe leve, epi move tan, pa gen van, pa gen gwo lapli, men tan an pa bèl. Sela ve di ke pa gen twòp gwo dega, pa gen twòp gwo dega jan ke nou menm nou te panse ki deyò ke sa ta pral frape Ayiti. Nou pa konnen kòman pli ta kapab ye, men pou kounya tout bagay setòp, tout bagay kòrèk e pa gen twòp gran, pa gen twòp dezòd. Nan koze move tan. Se lave di ke nou chwazi jodi a la pou nou fè ti rale sa avèk nou. Nou pap kenbo anpil paske tout moun ki ta kapab pou swiv nou yo, tout moun sa yo, yo Ayiti e y ap swiv tout move tan, moun Kazini anba move tan. Sa ke nou oblije fè ti pale sa avan pandan 30 minit e kounya la nou pral kanpe l Kanpel kounya la pou nal rejwenn kontak moun nou gen deyò yo kòman move yo ye anba move tan e kòman move tan fè yo nou di tout moun mèsi ki tap tande nou nou sot tande prezidan ògàn an ki tap pale nou pap kenbe anpil nou pral kite mesaj senpleman sou gwoup whatsapp yo sou komite a e sou gwoup manm yo pou fè konnen ke rezon k fè ke nou pa etènize jodi a se paske kondisyon tan an pa nòmal Ayiti. Nou tout w mèsi ki t ap swiv nou. Mèsi. Mèsi.